Hey moun mwen yo! Joger and Guerjot nan kay la ansanm avèk nou. Donk nou wè moun mwen yo. Enstalasyon sa ke nou pral fè an, donk misye te di nou pral fè memwa sa pou l bouteyable, pou se yon memwa k ap kapab fè enstalasyon sou kenpòt MacBook ke nou gen. Donk se sa ke nou pral fè. Donk sa se opsyon sa a ke m pral montre nou. La se nan paj sa a ke nou pral antre nan google.com. E pi nou pral wè videyo a. Swiv videyo a pi byen. Donk nou pral wè videyo a pi devan. Koman ke n ap ka fè tout bagay. Chanje ke. Videyo sa a, se montre m pral montre nou pou nou fè yon memwa, yon memwa oubyen 2 memwa, men memwa a fò l 16 jiga pou pi piti. Fò l 16 jiga pou pi piti, pou pi piti fò l 16 jiga. Jis pou nou kapab jwenn paske pwogram nan li peze li peze 8 jiga mwen pa ram non pa ram 8 jiga pwogram nan peze donk sa di nou pap kab bezwen nou pap bezwen gen yon memwa 8 jiga lap twò piti fòk nou gen mwen rekòmande nou pou nou gen yon memwa 16 jiga pou nou ka fè enstalasyon sa enstalasyon men li pap dire anpil tan men sèlman donk nap pran pasyans pou nou ka fèl ok donk nou pral antre nan paj la kounya la pou nou ka fè memwa sa bouti a vle. Oubyen pou n ka fè memwa sa a tounen yon memwa pou MacBook sèlman. Nou pati ak Joger and Guerjo. Se sou pwogram sa a ke nou pral travay sou paj sa a. ke nou pral travay ak Geoger and Geoger jis pou nou ka fè enstalasyon an nan yon usb memwa 16 jiga nou pral swiv e nou pral gade pou nou wè. Donk nou chanje ke semèn pase an, donk Joguer and Guercho te pote yon yon enstalasyon pou nou, enstalasyon sa ki te, enstalasyon sa ki se yon enstalasyon e yon enstalasyon ki sòti depi an 2019, men yo te di ke enstalasyon sa ap ak bouk ke li. Se pou konpayi Apple ke li. Donk enstalasyon sa ke nou te enstale, si nou gade sou chanèl lan, n ap jwenn Enstalasyon sa ke m fèk enstale sa gen kenpòt 5 jou m kwè. Donk e kote ke nou te nou te fè sa e ki se yon enstalasyon e mak rekòmande nou, mak oubyen Apple rekòmande nou, se pou modèl ane 2012 an moutan. Donk m te di nou sa nan premye videyo an n ap wè l. E e pa egzanp li bon pou MacBook. MacBook Air, MacBook Mini, oubyen iMac, men se modèl ane 2012 an moutan. Kote ke nan fen ane sa a oubyen nan kòmansman oubyen kòmansman ane 2020 sa a, kote ke Mac e Apple vin ba nou yon lòt enfòmasyon oubyen vin ba nou yon lòt opòtinite kote ke nou kapab dawonlod pwogram sa a, kote ke nou kapab fè enstalasyon, nou kapab enstale l sou yon MacBook modèl ane 2010, sou yon MacBook modèl ane 2009, sou yon MacBook modèl ane 2008. Donk nou kapab fè enstalasyon sa. Ki enstalasyon ke l ye jodi a? Anben, tande, jodi a pral di nou. Enstalasyon ke m ap pale nou an se yon enstalasyon ki se mak MacOS Catalina. ki se vèsyon an 10.15.5 donk nou chonje ke m te montre nou sou chanèl la ok sa se enstalasyon an ke m te montre nou kòman ke nou kapab fè li kounya Geoguerre pote bon yon lòt enfòmasyon pou nou donk se kote ke m pral montre nou kòman ke nou pral fè yon memwa memwa usb memwa usb Boutyable. Boutyable a se kòm si m ta di nou pral fon yon memwa e nou pral fè yon kopi yon kopi mak kòs nan memwa sa. Se kòm si m ta di nou pa egzanp si m ta di nou nou pral fè Nou pral nou gen yon memwa nou pral fèl poul tounen yon memwa poul fè yon enstalasyon nan windows donk se konsa ke nou pral fèl memwa sa li pa gen oken sistèm ladann li blanch donk se li kem toujou montre nou sa je gen men nou wè donk mwen gen lòt memwa tou lòt memwa tou donk sa vle di ke nou menm nou kapab fè sa kem pral ok nou pral fè memwa sa yo bouteyable bouteyable ya sa vle di nou pral fè memwa lan nou pral fèl pran pwogram sa a oubyen enstalasyon sa a ki se Marcos Catalina modèl Marcos Catalina 10.15.5 donk nou pral fè memwa sa a pran l. Memwa sa a li pa gen oken enstalasyon ladan l se poutèt sa ke m pral moutre nou nan MacBook lan m pral moutre nou m ap antre li N ap wè ke l pa gen oken sistèm ladan l. Donk, e de sa ke m ap pale nou kounye a, se MacBook lan, se m pral montre nou kòman ke nou pral dawonload enstalasyon sa a ki gratis, nou p ap bezwen achte li. Enstalasyon an se sèlman m pral montre nou, n ap sèlman al nan paj kote ke nou pral.

kèlkeswa ane ke li a. Nou pral fè l rapidman. Moun mwen yo, e nou pral pati pou e pou nou fè memwa bote a ble an. E nou pral pati pou nou fè memwa bote a ble an, m te di nou sa. Donk nou pral gade pou nou wè. Nou pral fè memwa sa bote a ble. E rapidman m pral montre nou mak lan, m pral montre nou memwa li pa gen oken enstalasyon ladan li. Avan ke m fè download pwogram ke m pral fè a. M pral moutre nou pwogram sa li pa gen m pral moutre nou memwa lan li pa gen oken enstalasyon ladann. Dan le medya ke m met memwa lan m pral peze opsyon n ap wè ke memwa lan li pa moute oken imaj pap moute. Donk m pral antre memwa m pral moutre nou. M pral antre memwa a. Nou wè l? M ap antre memwa a. Swiv byen. M fin antre memwa a. M pral limen òdinatè an kounye a. M ap peze opsyon. Li di option nap wè ke fon an anyen pa moute donk nou wè sa vle di ke li pa rekonèt memwa a memwa a pa gen oken enstalasyon ladann donk se sa fè ke nou wè memwa lan anyen pa mache nou wè malgre m menm peze sou option anyen pa mache donk se sa fè ke m pral montre nou kòman ke nou pral fè memwa sa pou l boute ap li. Ok Ok moun mwen Donk mwen pati pou operasyon an kounya Donk nou chanje kote ke m te di nou ke e Ok moun mwen Donk nou pati pou operasyon an kounya Kote ke nou pral fè e Nou pral fè memwa usb a bootable Nou pral fè l pou l ak Nou pral fè l pou l yon instalador Nou pral fè l pou l fè enstalasyon Mac Enpòt Mac ke nou genyen Donk nou pral pati kounye a. Donk chonje ke m te di nou nan kote ke nou prale a, n ap ouvè paj sa a nan paj menm Apple. Nou pral nan Apple, nan paj Apple genyen an, n ap knika ladan l, epi n ap make Marcos Catalin Padgett. Nou wè l? Donk n ap knik wè l, epi n ap desann nan pati kote ke nou wè k make Download lan. Nou wè l? Download. Epi, n ap kòmanse fè travay la. Donk, nou pral pati kounye a la a, nou pral wè kote ke nou pral kòmanse ak travay la la a. Donk, nou wè ke travay la nou kòmanse dan limedyaman. Nou pral. Donk, se la ke nou pral fè tout enstalasyon yo. Se la ke nou pral kòmanse jis pou nou ka wè kòman ke n ap fè tout bagay, tout travay la an byen. Donk, nou pati kounye a. N ap la a, n ap nik, nou genyen desann, n ap nik ba l kopi. N ap download li, nou wè l. Donk sa se chema ke nou genyen. N ap lage l sou fon an. Epi n ap minimize sa. Kite l pou l ka. Nou pral mete memwa a kounye a nan Mac la. Nou wè mswe, donk li fè cho, li touf anpil chalè. Nou wè mswe m pral antre memwa a kounye a. nan mak la. Nou pral. Montre memwa. Donk nou kòmanse. Kounye a la nou pral kopye pati sa a. Nou pral kopye pati sa a. Jis pou nou ka wè ke kòman ke enstalasyon ap fèt. N ap nik ouvri l. Epi la n ap bay ouvri l ankò. Jis pou. e Marcos Catalina pal tchea poun ka wèl dat nou pral nan ti sign anba a nap di kontinye la nou pral nan menm sign nap di kontinye ankò si nou te deja gon kopi nou pa gen pwoblèm nou pral nan kopi a men nou te deja gen nou gen Marcos tande esclave la deja nou pral la kote li di download lan donk nou wèl nap di kontinye ankò download li nap di nou aksepte yo di eske nou aksepte Fè sa nou di aksepte dja. Nou wè ke enstalasyon an kòmanse a nap download e pwogram nan kounya la pou nal fè tout enstalasyon yo ok nap kontinye fè tout enstalasyon la nou wè e gen 3 opsyon ki parèt la a nou wè gen 3 opsyon ki parèt la a nan 3 flèch sa yo nan 3 opsyon sa yo yo di nou si nou vle fè enstalasyon an Si nou vle fè enstalasyon an nan CD nan CD an, nou kapab, nan yon dvd, ouben si nou vle fè enstalasyon sa nan yon disko dulo, nou kapab, men enstalasyon ke nou pral fè a se nan memwa usb an ke nou pral fèl. Jis pou nou kab gen memwa la e pou nou ka fè, nou gen dwa fè enstalasyon pou yon zanmi nou, nou gen dwa fè enstalasyon pou laptop ke nou gen lakay nou, donk nou gen dwa fè enstalasyon pou kòb tou, paske son memwa ke nou pral fèl, bootable, nou pral fèl. E pou nou kapab gen sistèm operasyon ladan l nan memwa sa a. Donk nou pral nan pati jòn nan ki se memwa a nou an. Nou pral ladan l. N ap fè klik ladan l. Nou pral chache l. N ap chache l. Donk nou pral nan. memwa sa nou wèl nap di ok nou akseptel la nou mete kòd ke nou gen an kòd nou gen sou fon nou di aksepte epi la yo mande nou eske nou aksepte pou nou fè tout bagay nap di nou pè nou akseptel epi la nou pati pou nou wè enstalasyon gentan fin fèt la nou gen memwa nou gentan gen memwa la nou gentan gen memwa usb nou an ak sistèm Operasyon Mak Kòs Katalina 9 pwen 15 9 nap La a nou gentan gen sistèm operativ lan enstale nan memwa a ki se Mak Kòs Katalina 10 pwen 15 pwen 5 donk nou gentan genyen la se pa anpil bagay sèlman nan enstalasyon nou wè ke nou fèl m fè enstalasyon an poul kouri anpil. M fè enstalasyon an paske m kouri l paske li pran yon bon ti tan pou nou fè. Donk se pa anyen mezanmi se yon bagay trè senp ke l ye. Donk se konsa ke nou fè enstalasyon an. Nou pral swiv avèk Joker en deux jours. La nou wè moun mwen yo. M gen memwa la. Memwa m pral montre nou li. Donk nou pral wè l. Donk nou gen nan 2 memwa. M pral montre nou li. M pral montre nou chonje ke nan premyè pati a m te montre nou m te antre memwa a, anyen pat mache. Donk m pral montre nou kounya la a, m pral etèn òdinatè a. Nou wè laptop lan? M pral etèn laptop lan. M pral etèn laptop lan jis pou nou ka wè ke m pral peze opsyon epi n ap wè imaj Catalina, imaj Marcos Catalina 10.15.5 lan l ap parèt. E nou pral gade pou nou wè. Ann swiv ak Joe. Nou wè moun mwen yo. Donk map etèn laptop lan jis pou nou ka wè ke m pral moutre nou. M etèn laptop lan la. Ok. M tou peze opsyon. Pandan memwa la m peze opsyon. Peze opsyon. Òdinatè a pral limen. Dan limedya nou dwe wè yon disko dlo avèk

Donk nou wè moun mwen yo, se yon pwogram byen fasil, donk nou kapab desann li byen fasil, se pa yon bagay k ap ba nou anpil pwoblèm, ou konprann? Donk se sèlman nou bezwen yon memwa 16 jiga. Jis pou nou ka fè travay la. Nou wè travay la se sèlman antre nan paj Apple l ba nou an, paj Apple l ba nou an. Nap sèlman ma, nap sèlman ekri e Marcos Catalina e Marcos Catalina epi nap ekri Palche dèyè l. Marcos Catalina Palche. Nou antre nan paj Apple l ba nou an, men fòk se moun ki gen iMac, moun ki sèvi ak Mac. Se pa pou PC ke l ye. Pwogram sa pa pou PC. Moun ki gen Mac oubyen laptop Mac oubyen e MacBook Pro, MacBook Mini, MacBook Air oubyen e iMac, donk nou kapab fè enstalasyon sa ki se MacOS Catalina ki se vèsyon an se 10.15.5 konprann 10.15.5 donk se konsa ke nou kapab fèl. Se byen fasil pou nap jwenn li nan Tande Jogè byen. Nap antre nan laptop nou. Na pral nan paj ke Apple ba nou sou laptop nou. Nap ekri, nap ekri. Sèlman nap antre nan paj lan, nap ekri Macos Catalina Parche. Epi la lap voye nou nan paj kote ke nou wè a. Donk se byen fasil. Nap swiv tout videyo a epi nap wè enstriksyon yo. Donk se pou ou pa kouri videyo a anpil paske li dire. Donk kòman ap fè li yon inèdtan pou nou download pwogram nan apre sa pou nou fè enstalasyon an sou memwa a. Tankou memwa sa li gen enstalasyon an ladan li. Donk kèk si m pral lakay kenpòt zanmi ki gen Mac, zanmi an gendwa di m fè enstalasyon pou li map fè l. Men E memwa sa li pap itil nan oken PC. Paske la li gentan gen foma Mac la ladan li. Nou konprann? Donk se te sa Joguerre te pote pou nou. Nou konnen Joguerre en Grèce yo toujou pote bon bon enfòmasyon pou nou. Donk rete ak videyo sa epi pataje li. Toujou swiv mwen paske Joguerre ap fè efò pou l toujou kab pote bon bon videyo pou nou. Donk rete ak Joguerre en Grèce yo. Epi map di nou abòne, pataje epi